Ayibobo ayibobo ayibobo se konfrè nou 11 11 ki antre lakay ou mwen vin pote yon sèten konesans sou zafè sa yo rele lanp tèt gridap la anpil nan nou e nou tande pale de lanp tèt gridap men nou pa konnen kisa yon lanp tèt gridap ye e kisal reprezante lè nou gen yon lanp tèt gridap andedan lakay nou. Lanp tèt Gridap se yon eritaj zansèt nou mouri kite pou nou. Li gen yon pakèt konesans apati de lanp tèt Gridap. Se yon lanp ki vrèman sakre. E gen moun ki leve lavil, men ki pa konnen ki sa yon lanp tèt Gridap ye. E konsa tou, gen moun ki leve an deyò, ki konn ki sa yon lanp tèt Gridap ye. Pa egzanp, gen moun ki te konn etidye nan lòt tèt Gridap. Pa egzanp, mwen menm, lè m te lekòl, m te konn ap etidye nan lèp tèt Gridap. Ebyen, yon lanp tèt Gridap se yon lanp ki sakre ke l ye. Avèk yon lanp tèt Gridap, gen yon pakèt bagay ke w kapab kouri dèyè do l. E avèk yon lanp tèt Gridap tou, ou kapab jwenn konesans. Nan men zansèt ou, lè w fè lanp nan lanp tèt gridap. Ou kapab jwenn koneksyon avèk bitasyon bò manman w, bitasyon bò papa w avèk yon lanp tèt gridap. Yon lanp tèt gridap se yon lanp ki vrèman sakre jan m sot di l la. E depi w fin tande vokal sa, ou fin gade videyo sa, ou sipoze Achte yon lanp tèt gdap pou w mete lakay ou. E se yon lanp tou ki la pou pwoteje espas ke w ap viv ladan l lan. Pa egzanp, e m pral bay yon konesans sou zafè lanp tèt gdap si w pa t konnen. Ou kapab mete yon ti sèl avèk yon ti piman zwazo, sa yo rele piman zwazo a, epi w mete gaz, epi w limen yon tèt, ou limen lanp tèt gdap ou, swa mete l nan lakou w, Oubyen nan galri lakay ou kèlkonk kote ou mete la, lougawou pa ka travèse espas sa. Malfektè pa ka travèse espas sa. Galpòt pa ka travèse espas sa. Li kouri dèyè movèz enèji, li kouri dèyè movèz ond, li kouri dèyè malfektè e li kouri dèyè demon. Ou kapab fè. Chache konesans tou avèk yon lanp tèt gridap tou. Ou kapab mete gaz tou nan lanp tèt gridap ou. Epi tou chache kelke non e zansèt ou oubyen kelke moun ki tap sèvi bitasyon lakay ou ki te gen yon seri de konesans ki kache. Ou kapab pran yon ti moso papye ou ekri non l epi ou lage anndan gaz la. Epi ou di men kisa ou bezwen egzakteman epi ou limen lanp tèt gridap ou. M pap ba w manti, gen de konesans ke yo pral revele w nan dòmi. Konsa tou w kapab chèche konesans, ou kapab chèche koneksyon tou avèk bitasyon bò manman w, bò papa w avèk yon lanp tèt gridap. Lanp sa a ke yo rele lanp tèt gridap la se yon lanp ki vrèman, vrèman, vrèman gen yon gran enpòtans, sitou nan espirityalite vodou a. E se yon lanp ke yo te. E gen yon pakèt konesans ki kache ladan l. E m pral vini avèk yon sèten de konesans pa rapò de lanp tèt Gidap. Men m te jis fè ti videyo sa pou nou, pou m kapab di nou enpòtans yon lanp tèt Gridap genyen, lè nou genyen l lakay nou. E ou pa ka vodouyizan pou pa gen lanp tèt Gridap andedan lakay ou. Lanp tèt Gridap la tou, e ou kapab jwenn koneksyon avè l avèk bitasyon. Pa egzanp, e gen bitasyon ki pa sèvi avèk bagay yo rele chandèl la. ki pa sèvi avèk bagay yo rele balèn nan, gen bitasyon, pou w kapab jwenn koneksyon avèk bitasyon bon ou pwal fè yon demand nan bitasyon e se yon lanp tèt gridap pou w limen pou w kapab jwenn konesans pou w kapab jwenn koneksyon avèk bitasyon bò manman w avèk bitasyon bò papa w lanp tèt gridap sa e e menm si bitasyon Paske gen bitasyon ki difisil pou kapab jwenn koneksyon ansanm avè l. Men avèk lanp tèt Gridap la wap jwenn koneksyon pi fasil. Wap jwenn koneksyon pi fasil. E sa w pral chèche nan bitasyon nou wap jwenn li pi vit tou avèk yon lanp tèt Gridap. Ou kapab fè, fin fè ti. Rasanbleman e ginen w epi ti mayi, ti pèpè, ti pistach sa ou konn fè ti layi tankou ti layi marasa epi ou pran yon ti pistach, yon ti mayi griye, yon ti pèpèt, yon ti mayi nan chak epi ou lage andedan lanp lan epi ou mete gaz ou fè mèch ou epi ou limen epi ou drese papye abitasyon lakay ou, bitasyon bò manman w, bitasyon bò papa w, ou mete anba lanp lan. Rapid vit ou sipoze jwenn koneksyon avèk bitasyon lakay ou. E avèk menm lanp sa tou ou kapab kouri dèyè malfektè, move zè jan m di w la e gen anpil lòt konesans ki genyen pa rapò de lanp tèt gridap. M ap vini avèk yon dezyèm videyo pou nou pa rapò de lanp tèt gridap. Ayibobo, ayibobo, ayibobo. Se konfrè nou 11 11 pa bliye pataje pou plis moun kapab jwenn konesans sa sou zafè lanp tèt gridap la. Ayibobo.